Hello hello guys koman nou ye koman nou pase nwit nou e koman nou pase jounen nou nou konnen deja ke epizod sa rele ma vesyon ki son tre tre bel epizod bot ke fabi te chwazi soti pou te fe tout fanatik li yo plezi e chak moun gen yon vesyon sou Nou pa konnen ou menm ki son fanatik but ki vèsyon paw la men chak moun gen yon vèsyon so epizòd sa ki sou chanèl Fabienne Saint Amour lan ou menm ki pako gadel ou mèt al gadel paske sa se dènye grenn videyo a videyo a fini e jiska prezan nou pako konnen si ke Faby ap pase avèk sezon 2 men fason kel fini an mwen te kwè. Son epizòd ki ta sipoze gen sezon 2 paske mwen te kwè gen plis verite, gen plis lòt bagay ki gen pou ta devwale, gen plis verite, gen plis lòt bagay ki ta pou devwale nan epizòd lan. Bon, so gen pil bagay ki pa pou devwale. E m pa konnen. Men kan menm mwen te kwè gen bagay k ap fèt toujou. Gen travay k ap fèt toujou pou sezon 2 a kapab demare. Men avan sezon 2 a demare e nou gen epizòd lenfidelite a mwen te kwè ki gon bon tan poze la. E akoz de fen epizòd mave syon an la ki te rann lenfidelite a te oblije fè kèlke jou kanpe. Ebyen lenfidelite a ki pral re demare ankò jis pou travay yo kapab rete fokis jis pou travay yo kapab toujou rete pi nòmal e pi rèd. E sa son premye verite ki rann ke nou pa nou ka di ke epizòd la poko janm fini. Se foto sa ke e Snoopy te moutre G-Dave lan KC paw gen anpil moun ki paka konprann kiyès ki nan foto a, de kiyès ke Snoopy te di G-Dave ki jete 3 pitit pou li a, ki vòlè bagay pou li, ki diske dat la, sa vle di ke yon sa se yon premye bagay bon ki ta sipoze devwale, men nou pako ka konprann li, nou pako wè kòman e kijan sa pral devwale. E apre tou, e jiska prezan Anie a poko janm bay rezon de sa li gen ansanm avèk e Faby a. Paske Anie a fè konnen ke li pa gen anyen avèk Faby, men tou senpleman li ta renmen pou Faby pa janm anyen nan vil. E Nia di yon bagay ki fò tou, ou pa bezwen rayi moun nan, ou pa bezwen gen yon bagay avèk moun nan pou rayil. E sa fèt plizyè fwa. Bon sa son bagay kap fèt toutan. Defwa moun nan pa bezwen ra, moun nan pa bezwen, ou pa bezwen fè moun nan anyen. Bon e pou retou retou e moun nan ap fè ou li menm. Pandan se tan ou pa nan fè moun nan mal, ou pa nan se si, ou pa nan dis, men poutan moun nan li menm la, la fè ou mal. Men pa kont e, ni a ap fon fason pou l kapab detui vi Fabi. E pandan se tan ki lè ki ou mete sa an fas Fabi pou l fè ni a mal. Ebyen li menm li di non li pap tiye Fabie paske li pat mete moun sou tè a li pa kriminèl li pa la poul tiye Nia men pandanstan Nia li menm ap fè demach ap fè tout sak depan de li poul wè sil te kapab detwi vi Fabie pandansetan Fabie li menm pa gen sa nan tèt li li pa anvi detwi Nia paske li menm li pat mete moun sou tè a bot se Nia ki gen avèl men li menm li pa gen anyen avèk Nia. Ebyen Faby te oblije vin dedouble, li te vin oblije chanje bagay yo, li vin oblije chanje vèsyon yo paske bon li pat vle nan bay kounye a kou, li pat vle nan kòmsi pale lèd avèk ni a, men jan ke l vin wè bagay la vire a, jan ke l vin wè djèl la vini anfas li a, li te oblije chanje vèsyon l lan paske li pat kapab pran sa k te nan men ni a jan ke ni a t ap fè l la, li pat kapab. gade Nia kap fè jan de bagay sa yo paske Nia fè Faby twòp paske li fè revoke Faby li fè revoke tout lòt zanmi ankò ki te nan travay yo bon Nia vle se li menm ki pou dirije tout moun ki nan sen l a lèd de lajan ke li genyen li vle se li menm ki pou dirije tout moun ki nan sen l ebyen se konsa Nia ye bon se pa sèl Nia konsa.

e nap wè ke e konpayi an se ki sa ke li konpayi an se te yon staff de sinema li te ye sa vle di a se yon staff de sinema kote ki fabi tap travay la dan e pi yo vin arive met fabi di yo miguel fi di yo mete kamen di yo mete am lot zanmi fabi yo di yo e ben se sak rann kem di istwa vin parèt yon piman verite paske bon nou konnen ke fabi se te staff nan staff filmik se te nap wè ke medam sa yo Pa preske jwe pou remix ankò. Bon so nou pa prale pi lwen de travay kap fèt la. Men tou senpleman e map fèn konnen ke ebyen Faby te kwaze avèk Nia li pete tout bouch Nia avèk kout pwen kalòt bat Nia byen bat. E m konnen gen anpil fanatik ki te kontan, gen anpil fanatik ki te renmen sak tap fèt la. Ebyen bon so kisa ke l ye? Sinema gon grenn bagay ladan l. Jan ke nou wè atis yo ap jwe a la, ou wè fè istwa bèl, se paske atis yo bay tout yo menm ki rann ke istwa bèl. Paske si ke atis la fèmen, atis la pa bay tout li menm, li pa bay vizaj li nòmal, paske chak wòl, chak sa ke wap fè, ekspresyon vizaj la li enpòtan. anpil anpil nan sa ke wap fè a. Ebyen si ke ou pa bay tout ou menm, ou pa bay vivasite nan sa ke wap fè, ou pa gen yon detèminasyon, ou pa gen yon karaktè nòmal nan sa ke wap fè a, ebyen istwa kapab bèl, men pandan se tan li pa, lè ke ou vin sòti feyton an, li pa bèl, akoz ke atis yo pa reponn. Ebyen lè ke atis yo reponn, yo bay tout yo menm, yo gen, yo itilize vizaj yo nòmalman, yo itilize. anm wòl la nòmalman, yo itilize anm jès yo nòmalman, riz yo nòmalman, ebyen istwa istwa pa ka pa bèl paske atis yo moutre ke se kòm si yo te nan reyalite a. Ebyen se sa ki rann ke anpil de fwa ou kapab ekri yon bèl istwa men poutan lè ke ou kòmanse pran de jèn pou kapab devlope istwa poutan istwa pa vin parèt bèl vrèman vre akoz ke atis yo fèmen, yo timid. Yo gon stress, yo strese, yo pa vle bay tout yo menm, lè yo nan lari menm yo pa ka jwe lè yo wè lòt moun, but yo vin gon timid nan yo, kounye a lè istwa vin sòti, yo menm ankò kap vin di w istwa pa bèl. Ebyen se akoz de atis yo ki rann istwa yo pa bèl, menm lè istwa kòmsi pa ta. gen yon leson nòmal ladan l, men gon jan atis yo ap jwe l, istwa ap vin parèt enteresan, anpil moun ap vin gade l, men si tout fwa ke atis yo pa reponn, istwa ap vin san sans, pap gen moun kap vin anvi gade istwa. Se sa ki rann ke ou menm ki son jèn ki nan sinema, bon tout sa yo se bagay pou toujou ap swiv. Lè ke wap swiv yon atis ou wè kap fè sinema, ebyen gade jan ke l jwe, m pa di w kòm se pou imite atis la a san pou san, Men ou kapab gade jan ke atis lan jwe, epi konsa ou kapab vin devlope talan, ou kapab vin moun ke ou vle ye demen an. Menm lè ke ou pa imite moun sa a san pou san, men kan menm ou ap kapab vin devni yon aktè, yon aktris akoz de jan ke moun yo jwe wòl la, wè yo bay tout yo menm, yo pa gen okenn timidite kap kale yo, yo jwe l nan tout lari, tout kèlkeswa kote a, yo alèz pou yo jwe wòl la. Enben, lefèt ke ou menm ou vin mare, ou pa alèz pou jwe wòl la, Ebyen wap stil toujou timid, mare, ebyen istwa pap bèl. Ok istwa pap bèl, so nou aranje sa, aranje sa anpil, anpil, anpil, e se sèl fason bòt pouw ou kapab vin fò, ou kapab vin yon smat nan sinema, se swiv de gran, swiv anpil moun ki gentan ap fè gran it nan sinema, epi gade fason ke yo jwe, epi ou menm pouw kapab aranje sa. Ebyen bòt se te yon reyèl plezi pou nou te kapab gade epizòd sa ki rele ma vèsyon an bòt ki mete yon fen de 30 epizòd yon fen de 30 epizòd bòt ou menm ki pat ko janm abòne chanèl sa pa bliye klike sou abòne jis pou pa rate oken video ki gen pou lage sou chanèl sa orevwa tout moun babay a la pwochèn.